Bon Eeeeh Yon pakèt nèg chak m ba yon dosye yo toujou fè pòz kòmsi yap blaze Morvan John Colem se vi lap chèche apre sa yap rele moun fè moun menas fè kòmsi se moun kap dim se moun kap x kap y bagay ou di Ou pral nan tribinal avan w konn jwenn vòlè. Ou moute live ou, ou di ke ou bezwen pi gwo kabinè avoka ki gen nan Kanada. M voye adrès pi gwo kabinè avoka ki genyen nan Kanada pou ou, ki se kabinè k ap defann koz Justin Trudeau, Justin Trudeau, le premye, le premye ministre isi menm o Kanada. M voye pou nou. Nou pa ban m pou anyen. Èske w konprann? Mwen m toujou di w nèg o wi nèg ap di yo egri egri nèg bizismann nèg milyonè m tande ou nèg la di m pral travay avè l m di nèg la non m pa ka travay avè w si m bezwen ti djòb m apral jwenn m apral pran l nan men frè m yo ki gen bizismann nan fanmi yo m di m apral pran l la pito tanpri m pral travay avè w mwen wè w jou w ap travay fò m al travay avè w ou konnen e m pa kwè sa ap rive e n ap batay pou sa pa rive e si sa ta ap rive nou ta nou pa ta prale nou pa ta prale nou pral fè l avè avèk frè nou. Mwen konprann e sam tou e sam di. Epi dikou nèg la fè pòz gwo enève liye lap fè pòz lagay konnen ke bagay. M vini m vin avèk yon dosye de de nèg plezans di sid. Mal jwenn kontak ant e e e e ketan e depite giyòm e tout nèg ki di yo gen lekòl yo gen inivèsite yo pral fè SA nan peyi dayiti. Lè mal jwenn kotel ye nan pak midore mal gade mal wè se pou se pou se pou yon nonm ki rele giyòm ki bon zanmi e e e Dilè dwòg epi lèm gade mal wè maryaj la vini m pa vin awont yon dosye chili m di biznis pat fèt pou ou sèlman men tèl nèg ki te nan biznis men tèl nèg ki te nan biznis epi ou chita la wap fè wap fè de wap fon pakèt bagay bon koze m di misye bon koze w.

Nou kreye yon antrepriz, mwen gen 20 pousan ou gen 20 pousan, ou gen 80 pousan. Kounya la tout pwofi ke antrepriz la te fèt ou al avèk tout. Sa vle di ou vòlè m, ou son vòlè. Sa vle di son vòlè ou ye paske si ou ka al avèk sak pou mwen an, li pa nan menm ou al avèl. Ou son vòlè. Wi ou non? Ou pa vòlè? Ou fini? Ou enpòte, machandiz ap enpòte sou antrepriz mwen. Non, m poko fini. M poko fini. Machandiz ap enpòte sou antrepriz mwen, taks pou m peye antrepriz lan, kòb la rete 4 mwa. Ou fin ale, ou fè 4 mwa ap mache sou Facebook di yo vòlè lajan w. Kiyès ki vòlè lajan w? Piske se mwen ki te nan biznis lan, kiyès ki vòlè lajan w? M poko vle di moun se ou k vòlè l. Non, se pou Napoleon ou pare, fòk ou di sa. Mwen menm, m peye taks yo, mwen peye taks yo. Tande!

Vòlè a pa dwe ouvè bouch li lè moun serye ap pale now kite m pale ou te chita devan pastè ou la fwa dènyè a ou mwen voye videyo anrejistreman an pou ou ou di ke ou pral peye tax lè ou fin peye tax yo nap fè rapò. En mars. Mwad mas la fini. M bezwen rapò a nan men w. Napoleon, mwen di w sa.
Mwen peye taks kite pou Maknay ki se konpayi m nan. Mentnan kounya pouvi ke w ap fè pwopagann di yo vòlè lajan w, ou al avèk mwen menm 20 pousan k pou mwen ke w kenbe. Enben kounya kisa m fè? M p ap regle anyen a lamyab avè w. W ap vini. Y ap, y ap, ou ap pral, ou ap pral tribinal avèk mwen. Epi nap retranche tout sa w di, tout sa w fè. Se konsa li ye. Èd zon monchè, se pa ou menm, se pa ou k prale non. Zon pou ou ki prale. Se pa ou k prale. Mwen menm map tann ou Chili mwen menm. Mwen m garanti w map tann ou Chili. Mwen mèt te fè kèlkeswa yon. E map di w sa, mwen menm, mwen menm m soti Latibonit gason m. Tout fanmi m okouran de sak pase a. Ou wè m di w sa? Mwen menm m pa, m pa pè kòm ou di m, kòm, tande, Napoleon, Napoleon, ban m di w. Ou pwomèt mwen ke wap wap tiyem ni mwen menm ni madanm mwen enben tout nan men tout nan men fiskalia mwen menm map tann ou chili map tann ou chili Bullshit Bullshit Enben enben m konnen se bullshit wi map tann ou pou dat Vòlè ou pè Enben ok map tann ou kòm se vòlè m vòlè map pè m pè map tann ou Vòlè k Epi lè koun kounya nou pral wè kiyès ki vòlè ant mwen menm avèw kiyès ki vòlè tout moun konnen w Napoleon tout moun fin pa rive konnen w ou wè sa ou wè tout moun fin pa rive konnen w.

Bon! M panse m gonzeye de dosye sou email mwen la, se dosye yo e nou kite pou la jistis pa e nap tann e kabinè a rele nou. E m panse trè le pèp kòmanse pran nòt, le pèp kòmanse pran nòt, sa e lè map pale m pa pale like this like that, dosye yo toujou la, dosye yo toujou la e nou byen dokimante e nou. Nou byen dokimante, nenpòt kèl è, nou prè nou menm Morvan John Colem, menm si gon seri de nèg ki paka lonmen non nou, nou menm nou rele Morvan John Colem, jan wèl ekri sou Facebook la pa gen er, pa gen 2 er, hein, pa gen 2 em, em ou kare, hein, e Morvan John Colem. On nèg ou pè wap di depi Beaujon Canada wap toujou dil konsa. Men depi ou paka di John Colem Morvan nan, se paske ou pa konn li, hein, ou pa konn li. Bay nou ekril byen pou tout moun ka wèl. Lè w ap ekri pou w al voye pou w al voye tribinal pou w ka ekri non an byen lè w ap voye lè w ap ekri tribinal pase lajenès p ap dòmi se poutèt sa nou kanpe keng alaganach pou nou frape tout mafya ki vin sou fòm ki vin sou sou nenpòt kèl fòm nan ki pou vin ap fè popilarite yo sou lajenès peyi a epi kounye a yo se dè jwè yo se dè jwè de yon seri de mafya ki fin kraze peyi sa a. Èske w konprann? Lè w di nèg sa yo, nèg tankou Napoleyon, ou di Loran Lamòt. Ou konprann? Ou di Christine Koupèt, ke Jovenel Moïse fèk pran la nan semèn sa la nan tèt yon bagay kominikasyon pou jere bagay kowonaviris lan, e ki te sou Michel Martelly ki t ap fè, ki te nan komisyon pou bay Privè pouvwa a, e ki ankò ki te vin konseye Jovenel Moïse.